sa kap pase nan zafè aktyalite foutbòl ayisyen an. Ebyen, jodi an m pral pale de seleksyon nasyonal euh, peyi d'Ayiti a, seleksyon senyor lan, seleksyon senyor feminin nan ki pral patisipe nan asoya la kap pral gen tiray osò lan. Men m pral mal tout detay de tiray osò an, koman sa ka dwe fèt, koman ke e Ayiti li menm li ka jwenn kalifikasyon pou sit kompetisyon sa. M ap fon ti pale tou de U17 lan ki pral jwe tou. ki nan deja nan la kou replik dominikèn ki pre de 2 a ki gen 3 semèn y ap prepare yo seryezman pou wè kòman yo kapab fè yon bòn figi yo epi tou nou ka fon ti yon ti pale de seleksyon senyo maskilin nan an pi l aktualite zan zafè foubòl ayisyen an tèlman gen aktualite e bagay ki terib men la fon ti pale tou senpleman de 5 ba de 3 ou 4 kat ba gen nan zafè aktualite foubòl ayisyen an ki sa kapab pran yon yon 10 minit nap di w rete tande enfòmasyon yo byen pou nou konprann sa kap pase nan foutbòl ayisyen aktyèlman kote nap pale w la ebyen ban m pran yon ti tan pou m fè sa zanmi ki toujou konekte chanèl sa ki pa janm sispann ba nou lòv lan ki toujou ba nou lòv lan zanmi repiblik dominikèn yo zanmi ayiti nou yo zanmi tou ki bahamas ki Brezil, Chili, zanmi tou ki ki Meksik. Kèlkeswa kote ke ou ye, gon zanmi Ekwatè ki toujou ansanm avèk mwen, zanmi Surinam, Bahamas, zanmi tou ki Lafrans, m pa ka site chak moun, si m ap chite site chak grenn moun, li t ap anpil, paske m wè gen anpil pèsonaj tou k ap tande chanèl sa, ki toujou ap swiv chanèl sa, paske nou pale foutbòl ayisyen sèlman sou li. Yon pakèt pèsonaj ki genyen prè de 60, 65 ki rive menm nan 70 an kap tande chanèl sa. Sa fèm plèzi pèsonaj sa yo mwen vrèman kontan di fè ke nap tande mwen nou toujou pran le swen pou nou tande mwen m konnen ke pèsonaj yo gen dwa pap ekri men kategorikman yo kanpe yo chita yap tande mwen menm ki se Milor 500 ans ki toujou pote enfòmasyon pou o nivo nasyonal e entènasyonal pale de jwè ayisyen, pale de foutbòl ayisyen. Nou pral pale direkteman de foutbòl ayisyen avan ke m antre nan zafè euh, nan zafè preparasyon Gold Cup lan ki pral fèt, euh, tiraj osò ki pral fèt talè, ki pral fèt a 7 è. Ban m fon ti pale de euh, zafè kriz ki genyen nan foutbòl ayisyen. Kriz ki genyen nan foutbòl ayisyen an palan de zafè kon kaka fè, zafè pou nou pale de zafè e komite normalizasyon. Yon komite normalizasyon nou konnen te gen an pwome tan Jacques Létan, Monique André e pi euh, John Sévère ki te nan tèt euh, sa a. Ba lan te tèlman pat bon pou mesye an li te menm te asepte Jacques Létan, li te menm asepte li menm li bay demisyon avèk la FIFA. Jiska prezan FIFA pat janm mansyone ke kiyès ki pral nan tèt la men yo te fè di konnen ke avan janvye y ap mete yon moun pou w kapab prezidan komite sa. Ebyen, se te madam Monique André ki tap dirije jiska prezan. Dapre Enzo Lorenz nan emisyon ke yo fè ki rele Kat Wouj, kote ke yo tap bay tout detay sou sa, kote ki de gen 2 moun ki prale, se Manyo Elwa avèk yon avèk gen 3 moun ki pral ajoute direktman nan komite sa apati de mwa kap vin apati de e la FIFA pral mete avan ke peyi a genyen yon prezidan. Sa vle di ke pral nou pa konnen ki lè Haïti ap gen président sa vle di ke lè ki Haïti gen président se lè sa nou pa nou kap ap kapab fè élection nan tèt fédération haïtienne de football lè sa kapab nommer directement yon président kap élu yon swa yon comité kap élu pou 4 ans nan zafè football haïtien sa vle di ke nou pa konnen pou ki dat ke kriz sa li menm li la. nan football ayisyen an, pwoblèm. Ebyen, eh nou pale direktman nan zafè toujou seleksyon nasyonal peyi d'Ayiti, nap di ke nan zafè seleksyon euh, peyi d'Ayiti an dou ke gen seleksyon U17 euh, lan ki gen prè de euh, ki gen prè de 3 semèn ya prepare yo nan la Republik Dominikèn ki gen pou antre nan kompetisyon sa pou nou koman ke yo menm yo kapab fè bon figure yo jwenn kalifikasyon pou kompetisyon sa Dimanch kap vin la kap 24, y ap fè premye aparisyon nan konpetisyon sa, ap fè premye match yo, e nan sa fè eliminasyon eliminatwa koup di mond U17, kote ke y ap jwe Ayiti le 24 apati de 7 è PM, kap 7 è nan peyi d'Ayiti, kap 8 è mkwen nan Repiblik Dominikèn, kap jwe kontre Kiba nan zafè U17 feminen, epi. E 2 jou pli ta, a pati de mardi, lundi, mardi, m kwè, ok, mardi, kont ou Salvadò, a 7 tè toujou, e pi, le 28, 2 jou pli ta ankò, le 28, Ayiti kap jwe kont ou Guatemala, e pi, ekip ki soti pwome nan pou sa, m kwè pwome dezyèm yo, le sa ou pral jwe, ap gen menm twazyèm tou, m kwè, yo pral fè yon sòt de uityèm de final, pou rive nan final, pou konnen ekip kap kalifye pou koup di moun sa, nou swete ke seleksyon, Nasyonal U17 sa li menm jwenn kalifikasyon pou koup du mond la. Bagay ke an tout ayisyen ap espere. Ebyen, eh nan pale de seleksyon senyor feminen nan, feminen nan ki nou konnen ki te fon pakou san fot, ki make pre de 44 gol ki pa pran yon grenn gol, ki fon paket bel viktwa nan kompetisyon sa. Ebyen, eh yo te soti premye nan goup la, se te premye de chak poul. Gen 8 ekip ki regwoupe yo la pou yo kapab fè tiraj oswa a kap fèt apati de aswè lan 7 è kote map pale ansanm avèk nou la li preske 3 è e m di ke lap fèt nan lakou Etazini nan lakou Miami nan lokal Concacaf lan ke lap fèt se ke yo fè prè de 4 4 chapo, chapo 1, chapo 2, chapo 3, chapo 4 nan 4 chapo sa yo fèl souvan de souvan yo fèl souvan de Klasman fifa Klasman fifa Koman ekip ki premye dezyèm rive jiska uityèm pou m ta di non fason nan selon klasman ekip sa yo nan klasman fifa pandan mwa ki sot pase a sa vle di ke menm nan klasman mondyal nan a e ekip etazini an se li menm ki premye kanada m pa di dezyèm men li li pami etop yo kanada pou m pa di nan zòn nan, nan zòn nan, klasman zòn nan se konsa l ap ye pou zòn nan, si lè w fè klasman de zòn nan e klasman mondyal lan, ekip sa yo se konsa l ap ye. Ekip ki pa k ap pati nan poul 1 e kòm si chapo 1 an ki gen Etazini, Etazini ak Kanada, lè sa yo pral pran se gwoup A, gwoup B ki pral pati, ki ap kalifye, ki ap kanpe la, gwoup A, gwoup B k ap an tèt. Apre sa, yo pral nan chapo 2 a ki gen Meksik, Kosta Rika, ekip Jamayik lan e ekip Panama a ki nan chapo 3. Chapo 4 la ki gen Ayiti e Trinidad and Tobago. Sa vle di ke se 8 ekip sa yo, yo pral fè 2 group de 4 pou nou konnen direkteman koman sa li menm li pral patisipe. 3 pou 2 premye de chak poul. Sa vle di ke premye, dezyèm nan chak poul yo, y ap kalifye. dirèkteman pou pou faz pou faz pi devan k ap kalifye dirèkteman pou koup dimond la 2 premye de chak poul yo a di premye gwoup a premye gwoup premye gwoup a premye gwoup bi ap kalifye dezyèm premye gwoup premye gwoup a premye gwoup premye gwoup a dezyèm gwoup a ap kalifye premye gwoup bi dezyèm gwoup bi ap kalifye kategorikman ayiti dwe jwenn plas li epi twazyèm nan gwoup lan Twazyèm nan gwoup nan chak de chak gwoup yo pral patisipe nan yon tounwa entèkontinantal pou konnen direktman kiyès kap jwenn kalifikasyon si eske nap gen 6 ekip kap soti nan zòn nan pou koup di mond sa. Sa vle di ke si gen 6 ekip ki kalifye pou koup di mond lan, se si e sèten ke nou kapab jwenn plas nan 6 la. Men sa ki poko pli difisil lan se pou kalifikasyon sa ki ki yo rele yo rele koup yo rele Jeux Olympiques la se 2 sèl peyi, se 2 finalis ki kalifye. Sa vle di li trè difisil pou nou ta di Ayiti kapab, men pou Ayiti kapab, fòk li bat Etazini, fòk li bat ekip Kanada pou l jwenn, fòk li bat Meksik. Sa vle di kou ka bat 3 tenò sa yo, se si yo sèten ke ou ka rive nan final la. Ebyen, eh tiraj la la fèt direktman Azwè lan, gen kap jwet nan, gen ap fèt la, se nan vil e Monterrey nan peyi Meksik kap fèt nan 2 stad, 2 stad sa yo e ki vreman enpotan se nan 2 stad e yap fè li yo, yap fè tiraj la kap fèt a pati de yap fè kompetisyon an a pati de 4 e 18 an nan vil Monterrey kote ke nap di ke nan stad sila yo se 2 bèl stad ke la FIFA li menm e ke konn kraf li menm li chwazi Pou ke konpetisyon sa fèt ki genyen se BBMV e Banco Bancomer ki se yon bank se yon bank se konsa stad la rele ki prè de 51 mil plas e pi tou lòt lòt stad la se ki pa ou nan lan li menm se yon lòt ekip nan peyi Meksik toujou nan vil Monterrey 2 ekip se nan vil Monterrey sa yo menm ki okipe stad sa stad sa li menm se stad yon inivèsita Rio, li menm stad sa gen pri pou m ka di plis ke 43 mil plas la dani, ke gen ekip anti Grès la li menm ki itilize an stad sila. Sa ve di gen 2 ekip nan vil Monte, gen 2 stad sa nan vil Monte Rey, jan nou di w lan se se stad sa ki jan nou di w lan ki rele stad BBMV, BBMVI ki se banko mèr, se yon ki gen yon vreman jan nou di w lan kapasite de 40.

fòk nou goumen pou nou bat youn ladan yo pou nou premye oswa nou dezyèm nan poul lan pou nou kapab kalifye pou answit konpetisyon an pou nou goumen pou nou ka jwenn plas nou e pou nou jwenn plas nou ta jwenn plas nou pou nou kalifye pou zafè Je Zolenpik kap fèt Paris 2024. Rete konik sou chanel lan, nan pote plis informasyon pou, detan za ou, te sou chanel pou lakis chanel, mi lò, 500 san. Chow chow, ala pochèl.